Hey sa gen la kouman nou ye guys ann fon ti pale de edikasyon kounya map poze nou ti kesyon kisa nou panse de edikasyon ayisyèn eske son eske edikasyon ayisyèn nan li bon eske li pa bon eske li merite chanje oubyen eske li ka kontinye konsa m poze kesyon sa se paske e pandan pandan m fon chita la map panse m di ket mesye m sonje lèm te lekòl ayiti m oblije konn leson m pa kè Sa vle di istwa Dayiti a, chak jou yon nèg ou sipoze resite omwen yon paj ladan l. Pa egzanp, mwen menm kote m te lekòl. Donk, men lè m byen pran sans mwen, m di jiska mètnan gen bagay m konnen de tèt, men m pa janm konn sa yo vle di jiska mètnan. Pa egzanp, pami yo, bon, jiska kounye a m ka di m konnen paske ou konnen akoz de teknoloji, m chèche ti enfòmasyon m konnen, men a sèt epòk m pa t janm konn sa yo vle di. Pa egzanp, lekòl yo te konn fè m resite. Christophe Colomb était né à Gênes, ville d'Italie. M pa t janm konn sa bagay sa vle di. Men sèlman m te konnen l de tèt. Ayiti, bon mwen pa wè ki te touye m nèt. Ayiti a ete dekouvèt, dekouv, yeah dekouvèt, m santi m byen pale wi, dekouvri oubyen dekouvèt pa Christophe Colomb. Mwen m te panse se yon vwal ki te sou tèt Ayiti, e Christophe Colomb retire, kòm si m ta di w lapli pou lapli bay. Sa vle di se bagay ti moun nou konnen, moun yo pa eksplike nou bagay la byen. Mwen m panse Ayiti se yon bagay ki te kouvri, epi Christophe Colomb dekouvri l. Se sa m te panse. Se konsa yo te ban m edikasyon an, paske yo pa t janm eksplike m vreman ki sa, kòman sa, sa vle di Christophe Colomb dekouvri Ayiti. Goba yo te konn di m ankò la terre est ronde comme une boule et elle tourne sur elle même. M te konnen li te tèt. Nan egzamen m toujou fè 10 sou 10. E te 10 li te a sèt epòk, pa t gen bagay 100 pou 100 sou 100. So, mezanmi eskize si nou wè m dwe tounen pase se li fè chalè, li fè chalè kote m ye a. E la terre est ronde comme une boule et elle tourne sur elle même. Sa vle di m pa t janm konn sa bagay sa a vle di menm. Pwofesè pa t janm esplike m li byen, sèlman yo fè m resite l, m resite l kou yon moun ki fou, La terre est ronde comme un bol, elle tourne sur elle-même. Pwofesè a di, Bravo pou ou jèn mwen, bravo pou ou nèg mwen, ou fò. Sa vle di m toujou fè 10 sou 10. M gen lòt ti bagay ankò. Gen yon ti liv ki te rele M ap li ak kè kontan m kwè. Kote, gen yon ti bagay m te aprann, m te renmen wi. Li te menm yon ti chante menm, La Paris ti viwoli, peti lala rapele patat la, pitit li li lave le ri. Epi ou fini la. Ou fini la tout moun bravo, bravo, bravo, elèv sa fò. Men pandan se tan frè mwen, m pa t janm konn sa bagay sa vle di non. Sèlman m annik tande, m tande, m wè l, m wè l nan liv la, m resite l, m aprann li pa kè. M te renmen bat pa kè men m pa janm konn sa l, m pa janm konn sa bagay sa vle di non. Jis kounya la, bon, mè wi ti lala rape le patat, rape le patat la. M pa konn si se rape l rape patat la nan moun moun. Oubyen m pa konn si se rape patat yo vle di kale patat la. E kèt m pa renmen pwofesè k di m ki sa l vle di vrèman donk m pa t konn bagay kon sa vre piga nou di m sòt mezanmi e pa fòt mwen paske se edikasyon yo ban mwen se sa yo ban mwen paske lontan yo di m depi m pa t konn leson m yo pa t ap ban m ble e mwen m son nèg m te tou renmen manje ble kote m te ye te gen konpasyon lekòl kazèl te gen konpasyon e fò toujou gen ble k ap bay sa vle di fò m bat pou m konn leson pou m manje ble m pa ka pa konn leson an donk m te oblije konn leson an pa kè Epito m pa kwè e mwen e mwen m se linik moun ki ki resite bagay Ayiti ki pa konn sa yo vle di. M panse gen anpil nan nou la, nou menm k ap gade a, ou menm. Anpil nan nou konn anpil leson Ayiti men nou pa janm konn sa yo vle di. Nou pa janm konn sa yo, bon m panse lè nou pati kounye a nou ka wè sa yo vle di men anvan nou pa t janm konn sa yo vle di vrèman. Yon lòt bagay ankò, epi lè m ap pati, m te di bagay sa moun e ri e ri moun ri. Men s on bagay ki ta sipoze fè lapèn. Lè map pati, lè manmanm dim lap fèm pati, map vin chili, m tap al chili, mèsi chili, gwo peyi, bon peyi, peyi pam, m di kèt, m paka al nan peyi moun yo tou sòt, pase m pat janm, m pat janm konn, se nan televizyon m te konn wè moun gen konpitè, e rèv pam se te wè, wè pou m chita dèyè yon konpitè pou map, pou map fon ti tape. Bon ekri a m gentan konnen m pa tap ka ekri tape jan moun ap tape men omwen m ta gad kèk imaj. M pat janm ka fè bagay konsa paske m pat janm gen konpitè lakay mwen. Epòk 2000, m ap pale n de 2005, 2006. So ou menm k ap gade a la si w te gen konpitè, bravo pou ou frè m men se pa tout moun Ayiti ki te gen bagay sa. Menm telefòn, bon wi moun te gen telefòn men konpitè li te difisil. M al nan yon kou enfòmatik yo peye pou mwen sou wout Lalu. Kote kou a tap dire 6 mwa. M fè 4 mwa nan kou a, je m pa janm tonbe sou yon konpitè anndan. Se sèlman pwofesè a ap devine, l ap ede pale, l ranse, l di sesi sela, ba boulchet li pale men m konprann m pa konprann sa l di yo. Li fin pale, gen de bagay se ann angle l di yo, gen de bagay li di yo an franse pou l ka fè wè li fò, gen de bagay li di l an franse pou moun wè li gen edikasyon. Epi tou, sa w tande a, l fini l pale, l pale, apre sa li bay nòt, li fè foto, li fè desen, li te, misye te fò nan fè desen, misye fè desen konpitè a, epi l lage l sou tablo a, l ale li di tout moun ok, se tou pou ojodwi. Ou konpran kote Ariel di bagay la a? Se tou pou ojodwi. Sa vle di franse l te bon nan men l. Mwen menm m pa janm konprann sa l vle di an, m pa janm wè konpitè, m te vin pou m nan yon kou konpitè, m pa janm wè konpitè. Lè m wè sa a, m di a bon, lè m rive pou m pati, m di bon mèsi yo mesye Ayiti. epi m rive chili rive m rive chili m te peye yon patnè m pap di kiyès non paske li chili li trè koni m te peye misye pou l fè yon email pou mwen paske epòk sa se email ki tap mennen avèk Hi-Fi m pa konn si nou te konn Hi-Fi e jan de jan de bagay sa yo pat ko gen Facebook alò Facebook m pa konn si l te la non men li pat ko popilè konsa e misye di m li te pwofesè e enfòmatik Ayiti m di enben ok ou ka ede m ede m fè bagay la m al nan yon sibèkafe M peye inè tan wi misye, inè tan an pase misye pa janm ka fè ni email la m pa bezwen li pou l ta rive nan Hi-Fi la. Sa vle di, li di m non se pa se bagay yo an español li pa konprann vye bagay. M di men pa gen pwoblèm non frè m, bagay sa m ap pale w la bagay epòk 2007. Sa vle di, a zewo, nou a zewo nan sans sa. M pa konn kounye a si bagay yo konsa, men Ayiti, edikasyon nou an mesye si nou pa fon panse sou li, n ap fè timoun yo, se gade n ap gade n ap toujou wè nou gon pèp ki an reta, nou gon pèp kanni k ap resite, men ki pa janm konprann sa yo resite a vrèman, n ap gon pèp k ap di, k ap pale, men nou p ap janm gon pèp ki ka pratike menm jan avèk moun. Gen anpil moun ki di chilyen yo sòt, edikasyon yo sòt, men pou mwen m wè yo, yo gen bon edikasyon. Pou ki sa? Paske nenpòt timoun k al lekòl chili, depi l fin fè, depi l, depi l kòmanse rive nan yon klas, yo tou kòmanse aprann li yon ti metye. Li mèt se kontab. li mèt se syans, alò se pa syans enfòmatik non, li mèt se ti kou basik enfòmatik lan, yo tou ba yo. Sa vle di, men le pli souvan majorite ladan yo, yo tou soti avèk yon ti kontab basik. Sa vle di yo tou gon ti bagay nan men yo, si yo rive yon kote, yo ka degaje yo. Sa vle di yo tou konn Words yo, yo tou konn Excel yo, yo tou konn tout bagay sa yo. Ayiti, nou pa gen sa mesye. M panse, e tan ap evolye, gen de bagay nou ka fon ti ajoute li nan sistèm edikatif yo. Donk m panse ya se sa, an nou fè ti deba. M panse gen anpil moun k ap santi yo idantifye pa rapò a sa m di a. M panse tou gen anpil moun k ap di le kontrè paske Ayiti se Ayiti gran. Mwen menm se petèt ka pa m, se petèt gen lòt moun ki te ka pase nan sitiyasyon sa. M pa di se tout moun. Men kanmenm, mwen menm m pase nan plizyè lekòl Ayiti. M pase nan lekòl, bon m pa ka di gwo lekòl e men. T ap pase nan twò move lekòl tou paske m te lekòl Pòtoprens, m pa bezwen site non lekòl yo, plizyè lekòl Pòtoprens. E m gen moun lakay mwen ki te pase nan gwo gwo lekòl tou, nan kèk nan pi gwo lekòl nan Pòtoprens lan. Sa vle di, m panse ke m abitye avèk sistèm nan. M wè moun sa yo te fòt, yo te konn ekri byen, yo ekri bèl, bèl ekriti. Yo konn yo te bon nan matematik yo wi vrè e yo te bon sou pale fransè yo vre wi men si pa egzanp moun sa la li ta gon ti yo ta di l frè m e n ap ba w yon travay yon kote se konpitè pou w itilize èske w ap ka itilize l m pa kwè l t ap ka itilize l men chili pa egzanp lòt peyi m pa sèlman chili alò gwo peyi yo oubyen peyi nan amerik latin yo ke n ap konpare avèk nou yo si ti moun nan fin klase depi li vwe nenpòt kote li sipoze ka manyen yon konpitè li sipoze ka fè gen kèk bagay li sipoze ka fè so m ta swete ke nou fon ti pase men bon m pa ka di sa pase men men m gade nèg yo m ap gad videyo sa se ti deba n ap fè n ap fè ti pale nou kòm m pa gen anyen m ap fè la ou menm k ap gad videyo a tou m panse ou pa gen anyen w ap fè entouka m ale guys. M pa toutouni vre nan, nou wè, m gen, m gen rad sou mwen, sa vle di se paske m ap fè, e pa sèl fè chalè, e pa sèl fè chalè, li fè chalè la a, se sa k fè m ret, m ret dlo touni an, men se pa paske, e pa paske m toutouni vre nan, konnen pa paske m toutouni. So m panse Ayiti tout moun te konnen l, e nou renmen ret toutouni. Gade 6 pak mwen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bak. M gen 6 pak. E m ak Dimye.